M montre nou deja ti studio a k ap fèt la, men gen lòt bagay m poko montre nou. Lè w ap ekri ti istwa, lè w ap ekri blag, li enpòtan ke w gen yon ti kote w ka relakse w, yon ti kote ki plizoumwen trankil, ke w ka chita pou w ekri ti sa w ap ekri yo, pou w reflechi sou yo, afin ke w mete yo fason ke w vle l ye an, pou w santi ke l nan po w e l nan po moun ki pral gade l yo. E se nan lide sa a ke m deside itilize yon espas ki enpe rekile de lavil lan pou m ka vin poze m, vin ekri lè m bezwen fè travay sa. La a m te kapab di ke nou alakanpay la. Son ke n plis tande se son zwazo, son kòk k ap chante. Men gen youn ki fèk chante la a. Yon ti espas nan mòn kote ki pa fè cho, kote yon moun ka relaks ou chita anba nenpòt ki pyebwa la a, ou pran lonbraj ou alèz, si gon bagay ke w vle ekri, si gon istwa ke w ap reflechi eksetera, ou ka poze w byen trankil pou fè l. Donk, tout bagay sa yo, se bò Isyan la m ap vini, m ap monte pou m vin fè yo. E ti kay sa a, se yon ti kay ke mwen bay fè, e ki kaziman fini la. E kòm nou ka wè l, se yon ti kay a la manyè de ti kay andeyò yo, konprann, se pa gen gwo depans ki fèt pou li non plis. Donk, ki la pou li pote yon espas kote ke m ka poze anndan ni, eksetera, tou sa, lè m vin la. Bon, Jan moun di nou lan, li poko fini. E nou ki pral sèvi m kòm espas sitou pou mwen lè m ap ekri, lè m ap reflechi videyo eksetera epi lè videyo a fin ekri, l fin nòmal bò isi anba a epi pou m tounen li nan espas stidyo ke m genyen lavil lan, lakay lan donk se konsa. Espas sa la son espas ki trè enteresan li menm, paske lè w la, ou plis izole de pil bri machin, pil bri moto, eksetera, epi ou plis trankil tou, ou plis trankil, gen plis lonbraj, se gen pil pyebwa, epi tanperati a pi bon tou, paske konnen, tankou mwen te pi wo nan mòn, se tanperati a li menm, li pi ok, donk, mwen se ke mwen gen pou m. vini ase souvan bò isi an la kounye la nan apremidi pou m vin chita, pou m vin poze mwen, pou m vin ekri e ti istwa, ti blag eksetera pou m ka poste sou chanèl YouTube lan, sou paj Facebook lan eksetera. M panse ke sa ap pouse m pou m pran yon lòt nivo nan travay sa ke m ap fè sou e rezo a. Sa ki ap pèmèt mwen ka eksplore talan sa a plis e bay le meyè de mwen menm. Ke m ka bay nan domèn komedi a. Paske nou pap bay tèt nou manti, nou gen anpil komedyen nan peyi an. Men malerezman, nou pa gen anpil moun ki al jwe sou sèn, nou pa gen yon vrè mache de komedi nan peyi a. E se de seri de jèn ki santi ke yo gen petèt ase talan pou fè l, e ki santi ke yo gen yon wòl, yo gen yon pyon pou yo jwe nan domèn nan, ki sipoze aji ladan l pou pèmèt ke omwen. Nou ka rive kreye yon bagay, paske si anpil nan nou ki santi nou gen talan pou komedyen, ki santi ke son bagay ke nap fè lontan e avèk zanmi nou eksetera e ke nou deside fè sou entènèt la, si nou mete li nan yon nivo kote ke li ka vrèman pouse yo e li ka vrèman pase, sa ap ban nou posiblite pou nou ka Petèt pran domèn nan mennen li nan yon nivo ki pi wo. Lontan te konn gen Jesifra, te konn ap jwe pakèt pil kote. Men nan nouvèl jenerasyon an, nou pa anpil ki ap jwe pil kote. Kounye a gen kantav, gen kantav komedi klèb ki ap eseye pouse bagay yo, gen. Plizyè lòt atis ke m wè ki kòmanse ap reflechi avèk kesyon jwe sou sèn nan, fè standup eksetera, tankou Plume Mo eksetera tou sa. Donk li enteresan ke nou panche sou komedyen an nan fason sa. E mwen menm, pou le moman se dispozisyon sa yo ke m ka pran pou mwen eseye avanse plis nan sa ke m ap fè nan domèn komedyen ke anpil nan nou gentan montre m ke nou apresye deja. Donk fòk mwen fè l. E mte vle prezante nou espas sa li menm ke m konsidere kòm espas refleksyon, espas kote tout pil imajinasyon sa yo k ap pase nan tèt mwen, m pral pran yo pou m mete yo e nan yon sans pou yo akòde, pou yo fè sans, pou yo byen. Epi answit kounye la pou m tounen yo an mòd videyo epi pou m pote ban nou. Epi answit petèt nan le fiti, m espere sa anpil. Ke nou te ka menm rive nan nivo kote ke nou ka al jwe sou sèn e gen anpil moun ki vini, ki vin chita pou vin gade nou, pou vin ri ansanm avè nou e enjoy sa ke nou genyen, nou ka pote nan sa ki rele kontantman, nan sa ki rele lajwa, nan sa ki rele kè kontan. Donk wi, se pa yon videyo blag jodi a, se yon videyo pou prezante nou espas kote blag la pral kwit! E pandan ke m la m ap prepare videyo, menm si m konnen ke se plis videyo ke m ap prepare pou kòmansman 2026, Men m ap bat pou omwen chak tan m monte la a, m fè youn ou de, ou petèt twa ti bout videyo yon minit yo, ki se ti bout videyo blag, ou konprann, pou poste pou nou, pou fè nou ri annatandan ke lòt gwo pwojè ou yo menm yo fin prepare nèt, lòt videyo long yo. Ou konprann? Paske nou pa ka kite bagay yo konsa, fòk nou kontinye ri ansanm, ou konprann, menm si gen lòt bagay k ap prepare. Ouwen, donk m kite nou la, e si gen moun nan pami nou ki pot ko abòne, abòne ansanman avèk paj la, al abòne ansanman avèk chanèl la sou YouTube, montre sipò nou pou sa kap fèt la, e mwen menm map kontinye travay bò kote pa m, menm si bagay yo pa ka al vit, bagay yo pa ka al vit, yo pran tan, ouwen, men kanmenm, depi ke nap avanse, nou konnen ke nap rive kote n vle rive a. Kanmenm. Si nou gen yon kesyon pou mwen tou, pa ezite poze m li nan kòmantè a. M ap fè efò pou m reponn nou, e petèt ke alavni, nan pa twò lontan konsa, si entènèt mwen ase bon, m ka fè detwa ti live tou pou m pale ansanm avè nou, eksetera. Donk, kòmantè a, ekri si m gen kesyon, poze m kesyon yo, epi mwen menm m ap fè efò pou m reponn nou.